Nou bon ui merci. Dakò m byen kontan pou emisyon sa a nap fè a la li trè itil li trè bon. Ok merci merci wi e Bruseman e sa ke nou sot nou tap pale de moun yo pa vle kite nou pale vreman moun yo di nou fenk vini kounye la se nou kap pale m de manyòk wi alo bonswa byenvni nan lekòl lavi a. Yo, m se moun Jeremi. Ok, byenvni e bonswa tout moun Jeremi. Yo, paske lè w tande w fon tonmtonm, se sa se nèt wi pitit. Si w fè yon tonmtonm ak yon tèt pwason, depi tan pitit an mwen, lè w fin fè tonmtonm sa cheri, se sa sa w ap manje pou tout vi w wi. Mezanmi manmi w pa bezwen di m. M konnen w sonje sa lè w t ap fon ti tonmtonm aswè a la manmi.

Manmi e dim nou kisa ke nou plis genyen e nan zòn jeremi an kisa eske se manyòk lam nou plis e genyen nan zòn nan.
Non nou menm nou gen veritab nou gen bannann nou gen manyòk nou fè tout kalite bagay. M panse zòn Jeremi, Pitèli Janbatis se yonn nan zòn ki prèske konpare avèk zòn Nò a. Moun yo pwodui prèske tout bagay. E se yonn nan rezon nou remèsye w anpil paske ou idantifye non zòn ou. E m panse se yonn nan fason tou nou yonn ap aprann konn lòt, nou yonn ap aprann konnen kisa zòn lakay nou pwodui. Se bèl bagay. Paske manmi fòk nou di w e patisipasyon w nan emisyon an vrèman bon pou nou paske se yon emisyon kote nou vle konekte tout Ayisyen an jeneral pou pa gen kesyon m se moun Okap, m se moun Jeremi. Nou se Ayisyen. Se plan emisyon an sa manmi. M te gen restoran deja men kounye a la m vle fon tonmtonm ou konprann m vle itilize tonmtonm nan prensipal ok.
Ok manmi. Merci beaucoup manmi merci beaucoup m pa konn si Piter Jean Baptiste te gen yon kesyon pou ou e manmi m swete w toujou patisipe nan emisyon an paske se vrèman bon ou ede sa ou ede nou tou ou sipòte emisyon an paske ou pale nou de kisa ki gen Jérémie bon mwen menm tout tan m pa janm konnen sa kisa Jérémie pwodwi donk se vrèman byen.
Ebyen m swete w bòn nwi manmi merci merci pou entèvansyon w nan emisyon an. Wi alo bonswa, byenvni nan lekòl lavi a.
Alo bonswa. Wi pale nou, pale nou, e ki kote ou soti, e ki sa ke nou plis genyen nan zòn nan, e eske nou menm nou konn manje tonmtonm nan zòn nan? Wi mwen menm mwen soti lembe rèzè ananò anpi lembe se yon kote ki bay anpil manje tout koulè manje e men lè nou kite lembe pou nou ta fon kout pye rive nan kapital nou an nou lè nou vin nan mache ou mèt tande jis menm si peyi dayiti pa gen manje men lè ou rive ou jwenn tout koulè manje nan mache ki vle di gen zòn ki toujou fè manje men lè nou ta rantre nan lam veritab la. Mwen menm lèm rive my Haiti mpa manje diri mpa manje lòt manje banm banm toutoun yanm sigin avèk lam veritab pwason nèg pa negosye sa men pou lam veritab la ankò menm gen yon bagay mpa tande nou nonmen ladan ni kounya se ki pran la kòmandman el pi bon ke tout jan ou manje lam ou fè ji lam veritab la menm. Woy woy woy woy woy esak fè nèg yo gen kouraj konsa mwen menm fèt lenbe men mpa grandi lenbe. Men lèm ale lenbe mwen kit nèg chak palèt nèg yo mesye aah se sa. Ah de bon lè nou blende nan blendè an ke pou mete lèt ladann map kouche lajan avèw ou ma mandew kisa wap bwè la ou pap ka konnen aktyèlman la se li ki vann pi chè menm nan nenpòt restoran nenpòt kote ou rive epi lèm rele mwen menm nou jis resi si m rele manje yon bout jan m ginen m ka twouve lèm si gen nenpòt bagay ki pase mache gen manje moun yo pa travay. Yo pa gen lajan pou yo achte manje men yo pa paske jiske si peyi a pa gen manje. Men lè yo vin soti, menm si yo fè 2 semèn Okap oubyen Lebe, lè tout moun ap vin retounen ankò paske m vin pi fre, m vin pi bo gason, paske m manje yon manje ki orijinal, tout manje yo natirèl, yo pa gen pwodui chimik nan yo. Waww mezanmi mezanmi bagay yo telman gou a chayman gen anpil moun ki anvi pale de bagay yo antouka nou vreman kontan nèg lenbe men nèg lenbe ou pa konn nan nan nan manje bagay yo rele moussa a mwen se bagay mte renmen anpil wi papa. Bon moussa menm menm lè ou fè li ou mèt fèl avèk pwa i reponn ou fè li kwit ou manje avèk sos pwason i reponn ki vle di

Moussa se Tom Tom Jilam nèg yo manje e donk nou remèsye w pou entèvansyon w nou panse la jenès pran nòt e yap swiv nou la sou Facebook YouTube Instagram la e donk yo pran nòt mèsi bòn nwi. Wi Buisman nou sot ap pale de Moussa Moussa lè ou fè yon Moussa avèk pwa kongo lontan mèt. Moussa ak pwa kongo. Bon mwen menm pafwa m konn pran dlo di sèl.
Bon gen yon moun sou liy lan la. Wi alo bonswa byenvni nan lekòl lavi a. Eeh bonswa mezanmi lèm di w sa.
Wi alo. Alo fè a. Alo alo fèmen radyo a wi alo. Wi ou dan lè ou mèt pale. Pale avè nou manmi cheri.
Yes m kontan anpil pou pwogram nan paske. M santi ke w jèn anpil pou konnen tout bagay sa yo pitit. M ap pale w pou farin manyòk. Lakay mwen nou fè moussa. Lò nou fin prepare yon moussa, m pa konnen si gen anpil moun Okap la k ap tande. A non, mwen se moun Plaines non m ye wi. Kòmanse ranje bouch ou paske mwen menm se alakanpay m grandi, nan peyizan. M son nèg ki vwe ou m byen. Ya.
E lò w tande ou fin prepare yon moussa. avèk yon ou fin fè mousa epi lè w fini ou fè yon sòs pwa nwa m pa konnen si w konnen yon ti pwason k rele dwèt. Mezanmi men ou pa bezwen pale mwen pa vin fè m anvi tounen Ayiti la pi non. Kounye a ou fè yon bon sòs dwèt avèy pitit mwen trè bon anpil lè fini m konn prepare mousa avèk pwa kongo lè w jwenn yon bon pwa kongo ki fre. Gen moun ki konn fè ak ti sòs zangi tou manmi pou moun nan nò ki la ti sòs zangi menm lè l glise ou pase nan sann manmi men lè w fin netwaye sa gon gou pa mande Bondye gen bon asid. Yeah, veritab la menm lè w tande m konn fè boulèt avèk aransò, avèk gen de fwa m konn prepare lamori m fè boulèt avè y fon bon sòs. Lè fin ankò m konn prepare veritab la ankò, m fin prepare li m mete y nan yon plato epi kounye a la m fin prepare li m laji li kòmsi m ta di w kon wè yon pizza epi m prepare yon bon sòs tomat oubyen aransò oubyen mori m detranpe li epi m rache li oubyen m pile li epi m melanje a zonyon epi m met tomat bon tomat ladanl m fè bon preparasyon a sòs la epi m met on kouch sou veritab la aprè lèm fin ankò m retounen mete on lòt kouch ankò epi aprè m kouvri avèk on lòt bagay m prepare lam veritab la epi m mete souli pitit m foure nan fou lèm diw bon bagay
Sa se moun okap ki sou nou la. M pral eseye manmi paske mwen menm mwen menm m plis bouri epi m manje ak aransò paske ou konn aransò a sou mwen ki anpil Vitamin, men sa ou di la m pral eseye l, m pral eseye l paske veritab la fò m ta di w kòman sa kenbe manmi. Fò n pa bliye tou manmi veritab la se yon bagay ki kenbe vizaj ou jèn, li kenbe kò a jèn anpil. Ou konprann? Manmi, mezanmi, ba moun yo konsèy pou nou non pou yo tounen nan manje veritab, tounen nan manje pwodui nasyonal yo mezanmi. Ebyen pitit mwen, tounen, tounen nan manje a, se pwoblèm ki rive la. Lè nou gade la kounya la, nou wè tout bagay Tonbe Ayiti, lè nou gade tout jenès ap pati, pa gen moun k ap travay latè ankò, se pandan nou antre nan peyi etranje se kounye a n ap wè vrèman vre nou menm Ayiti nou pa bay anyen. Paske menm nou menm lè nou Ayiti, menm nou menm lè nou te Ayiti, nou gen timoun nou yo lekòl, timoun yo pandan yo lekòl nou pa gen yon seri de bagay nou pa vle timoun nan fè depi timoun nan nan yon klas avanse. Se sa ki kraze nou. Timoun nan sèlman ale lekòl, timoun nan nou pa chèche mwayen pou nou fè l aprann yon metye, timoun nan p ap travay la tè, lè w ye filozòf menm li p ap fè nenpòt travay. Se twòp konplèks manmi, se twòp konplèks. Bil konplèks.
Se konplèks ki kraze nou Ayiti. Se pandan nou vin nan peyi etranje la nou vin wè pa gen anyen, tout sa nou t ap fè a tout se te yon rizib li te ye.
Waww mèsi manmi M kontant anpil tande nou m kontan emisyon ok. Ok mèsi mèsi anpil pou bèl entèvansyon sa e la jenès pran nòt epi paran yo tou se pou nou ankouraje timoun yo kapab e kapab patisipe e nan kesyon agrikilti peyi a paske fò gen moun ki plante e pou ke kapab gen manje nan peyi a nap pran lòt oditè. Wi alo bonswa byenvni nan emisyon lekòl lavi a. Bonswa m kontan emisyon an nou fèm sonje ayiti malgre nou jwenn bay yo miami e lam nan fè labouyi tou. Wi lam nan fè labouyi. M pral pwofite fon ti labouyi la m papa. Ou fann lam nan ou fri tou i bon dlo lam nan bon fèy la bon sak pwòpòt k anlè a i bon ou fè te avèl pou tansyon. Waw waw waw. Ou fè pou tansyon. Dlo lam nan ou bwè pou tansyon. Sa vle di tout pati nan lam nan se medikaman, gon pakèt vitamin pa gen ki pèdi nan lam nan non la.
Pye lam nan konseye ou fè planch ou fè sabri pa gen anyen li pa fè. Sa vle di lam nan pa gen anyen ki pèdi. Pase lam nan an son antye se bagay ki bon. Ayiti ta sipoze Gen plantasyon lam kòmsi lemond antye te sipoze konnen ke Ayiti gen pi gwo plantasyon lam veritab ki genyen nan mond lan. Men pa kont. Sa rele koupe dwat li ye. Lè w se yon mous an bon sans pwason w ap souse li, ou vale tankou se tonmtonm ankò. Ou fè labou e lave, mete bon lèt, bon kanèl tou. Monchè mesye, felisitasyon pou nou, Bondye beni nou. Mèsi manmi, nou swete w bòn nwi, mèsi pou entèvansyon sa. E Bruseman lam nan e kesyon lam nan mèd etranje yo ap mande kòman fè nou gen pwoblèm nitrisyon an Ayiti paske lam nan gen twòp vitamin mèd wi gen yon lòt oditè bonswa byenvni nan lekòl lavi a. Oh bonswa mesye mwen kontan bagay sa yo nap di a men lèm diw sa Pou konnen sak mete mizè a plis nan kò nou se fanmi nou menm ki mechan yo mechan anpil anpil anpil paske sak fè m di w yo mechan ou bat ou redi nan hotel ou achte yon vye machin ou voye ba moun nan ou dedwane l ba li ou di pou y degaje avèk pitit li ak tèt li. Lew rive ayiti si w pa parèt ak yon dola nan pòch ou la fen gen pou tiyew. Machin nan pran pàn se ou pou yo rele. Nenpòt bagay se ou pou rele. Pran 300 dola mare dan w 10 ne voye w bò on fè. Di konsa w gen pitit men degaje w vwa fon ti komès. Lè w gade sa poko gen 15 jou yo vin rele w. Kòm si m ta va di w, ou menm yo vin rele w pou bay ou lajan. Mezanmi tèt chaje.
Ou menm ou gon pye bwa kap donnen kap donnen lajan. E sepandan son bil ou kite, ou bat sere, ou bat lapli, ou menm yon ti machin ou pa achte pou w wè si wa ye deyò, yo pwan sa. Kounye a tout moun pa vle ret andeyò, tout moun pa vle plante, tout moun pa vle sakle ankò. Paske tout moun se yon sèl bagay ay chita lavil. Mezanmi manmi bon kòm konsèy etan donè aswè emisyon an tèlman gen moun ki vle patisipe nan emisyon an kòm konsèy sa m te ka di e kòm tout pèp ayisyen an ap tande emisyon an la e pa mwayen rezo sosyo yo mezanmi moun yo fòk nou fè yon jan pou n soulaje dyaspora a tou paske manmi lè w imajine yon ti machann pistach pa egzanp kap peye lekòl pou timoun, kap pran swen l, pa gen moun pou ede l, li fè edikasyon timoun li, gen moun kap vann chabon, gen moun kap vann lèt ki fè edikasyon timoun yo, men m panse si n gen de twa moun isi kap voye ede nou mezanmi fòk nou pran konsyans de sa pase nou ka fon ti komès tou, bon imajine w monkont yon moun ki gen 500 dola ayisyen nan men li, li fè ti komès e se avè l li pran swen timoun li, ou wè kòman moun yo debwouye yo byen, men si on moun ede nou mezanmi non sans nap gen de twa san dola, de twa mil mezanmi. Soulaje moun yo. Manmi, mèsi anpil pou patisipasyon w nan emisyon an, nou swete w bòn nwi e toujou patisipe. Nou jèn nan lavi a paske lotrejou m tande w di se sou se sou. Se sou Aristide nou fèt manmi, se sou Aristide. Vè 80 trè zo konsa. Mesye m konplimante nou. M konplimante nou men kanta la famille haïtienne son bèt ki pi mechan ke tout nasyon.
Mèsi bokou manmi, pase yon bòn nwi, nou swete w rele m Aristide.

Bon e mwen menm sa map tande la nou fèm vle tounen nan peyim back pase m pa kwè gen anpil nan nou nou konnen bagay yo pi byen pasem pase mwen menm son nèg soti a la kanpay nan mòn e ki konn ba yo trè byen sa nap di yo la bon sa pandan nap pale de moussa e ou fè avèk manioc gen yon madanm ki te presize la ki di gen 2 kalite manioc. Gen manyòk dous epi gen manyòk amè. Men manyòk amè ou ka fè anpil bagay avè l. Ou fè kasav avè l. E lè ou graje manyòk la, premyèman gen yon bagay ki rele lè moun nan rache manyòk la, yo pale anpil moun yo gen plizyè graj pou yo fè yon bagay ki rele kare manyòk. M pa konn non.
Kare manyòk? Kare manyòk?
Wi, lè yo di kare, lè yo di kare yo wè fon gwo kare manyòk, se lè ke ou ou rache manyòk ou ale ozannimo epi ou ou gen konbyen chaj manyòk, ou vini ou pale anpil moun, moun yo vini yo grate manyòk la, yo lave. Epi yo gen graj kounye a gen yon seri de medam ki pou la pou yap siye do mesye yo pandan yo sue epi yap graj manèt. Nèg yap chante tou m sonje ah sa a lililililili m ka ede w ladan paske m te konn nan chante yo m te konn nan chante yo Gilè ou konn va yo wi nèg yap chante. M te konn nan chante m te konn nan chante. Nèg yo grate manyòk, grave manyòk la, men yo konn fè nenpòt 4 nuit y ap fè kasal. Men gen yon bagay m tande men yo pa pa presize, lè manyòk la, lè ou kòmanse fè kasal la, ou gen yon bagay pou w fè ki rele peze. E peze a.

Yo vin tire dènye lèt bèf la, paske bèf la ban m, bèf la ban m 3 lèt. E li gen premye lèt la pou tire l, epi lòt dezyèm lèt la pou tire la, donk se rès la pou ti bèf la. Men gen yon lòt lèt ki kite, lèt sa pwès anpil.

Donk ou wè kòman ke moun yo ap reviv epòk ansyen an mèt, e moun yo ap pale de kòman sa te ye, moun yo pa vle kite nou pale pase gen yon lòt moun la, nou di bonswa, byenvni nan lekòl lavi a. Bonswa. Wi frè m, pale nou de eksperyans ou e nan ki zòn ke ou soti an Ayiti. M soti nan zòn Bayadè a. Baradèr, pale nou avè.
Nou poko janm konn kilè veritab bon. Se lè w koupe tèt veritab la, se lè w koupe tèt veritab la epi ou pran moso a an sèl ou foure an nan veritab la. Kounye a w bouche l ankò, kounye a w foure l anba sann

Yes, donk emisyon sa se yon mèvèy, se yon evènman pou moun yo kapab eksprime e kòman ke sa te ye nan epòk pa yo a. E moun yo di, ti mesye, nou pa, nou pa ka vin fè avoka pou nou paske nou pa ta viv de moman an. Se nou menm ki te viv moman an, kite nou pale de moman an. Donk se Konsa ke nou fèl nan emisyon lekòl lavi a Prince Madr e ban nou tande ti fèy vèt nou toujou la. Nou tyen deja a remèsye tout moun ki te patisipe nan emisyon aswè a. Gen yon moun la kap fè nou siy nap pranl. Wi alo bonswa byenvni nan lekòl lavi a.
Alo.
Wi bonswa byenvni nan lekòl lavi a ou gen kèlke segond pou di.
Bon si nou manjew tom tom lam veritab ak kalalou gombo avek.
Tom tom kalalou Donk se bal tet chaje manmi Wi alo Donk euh, li ale Wi bousman Epòk sa, m santi ke moun yo t ap byen manje, e m te gentan fè yon ti byen manje tou. Moun yo te byen fonksyone.
Men, jodi a, m vle lanse yon mesaj a chak manman oubyen papa ki gen timoun isit, ke timoun yo ap transfòme a de veritab montay nan men yo, se paske yo pa montre yo ki jan pou yo manje, yo pa montre timoun yo manje bon jan la, veritab ki pèmèt yo kapab ki redwi grès nan kò yo e yo si tap manje yon pakèt bagay grès yo pa vle manje sa yo rele manyòk sa yo rele kasav mousa yo pa vle e konsome bagay sila yo donk nou swete aske popilasyon an li pran nòt de sa chak jèn kap swiv nou la sou facebook nou te byen kontan pou ke nou kapab prezante nou si bèl emisyon sa nou espere ke E mesaj la li pase e nou mete an pratik depi jodi a. Merci tout moun ki tap tande nou depi Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Merci Bruceman. Merci Claude Rivet pou sipò nan emisyon sa. E nou kwè ke popilasyon kòmanse ap pran de bòn nòt de ou la mèt.